Anpil depòte ke yo te voye Ayiti yo kòmanse retounen lakay yo. Sa vle di, yo kòmanse retounen Chili ak Brezil. Èske w fè pati moun ke yo depòte yo?
Yes, e mwen sou Facebook Amaro Jonas, se mwen.
Bonjou bonswa tout moun, sa depan de ki lè w ap gade video sa, e byenvni nan kanal sa, TV2 Vie, E nap mande w mezanmi ou va enskri nan kanal la, aktive ti klòch notifikasyon an pou kapab resevwa tout nouvèl videyo ke nou lage yo. E answit pa bliye pataje videyo sa avèk tout moun ke ou genyen sou gwoup ou yo, WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram etc. Yon fason pou kapab ede nou avanse avèk travay sa ki trè noble. Sitwayen sa ke nap gade la, ke nou pral tande talè konsa, Se li menm ki te nan èpòt an Ayiti a, ki te tèlman fristre e ki te menm rive ap kriye de rèl de dezespwa, li t ap eksplike kòman sa fè l mal lè l te Ayiti. An nou swiv avan. Ohh sa fè mal! Sa fè mal! Sa fè mal! Ohh mon Dieu! Sa fè mal! Ohh Ayiti a lòt sa a lòt anko!

Konprann? Nou rive Chili, Chili ba nou papye, blan meriken voye nou Ayiti, men mwen tounen Chili ankò. Sa se, yeah. Men èske ou kapab ban nou yon entansyon, pa egzanp, poukisa yon moun ta an Ayiti pou l ta kontan ke yo voye yon konpatriyòt pa l tounen Ayiti? Mon chè, ban m di w byen, majorite Ayisyen, menm pwòp fanmi w ki Ayiti, yo pa ta renmen w pwogrese. Ou konprann sa m di w? Yo vin egri. Se egri yo egri. Si yo pat egri, monchè, yo t ap ankouraje w dèske w vini, yo ta renmen w, yo ta di w ke, monchè, bat pou wè si w te ka tounen ankò. Se pa rete yo ta dakò pou w rete nan peyi a pou w pa janm vwayaje ankò. Se egri yo egri. Ou menm ki deja retounen Chili, ki mesaj ou genyen pou moun ki te gentan achte tikè ki vle ale Meksik al fè yon menm eksperyans ansanm avèk ou? Monchè, sa m te ka di moun yo, sa k achte biyè pou y al Meksik lan, m te ka di yo, depi yo rive Meksik, fè yon ti tan Meksik pou yo balanse pou wè kijan bagay la ye. Si yo ka pot tèt yo ale, y a pot tèt yo ale, si yo pa kab, y a retounen Chili kote yo te ye a, si yo gen papye. Kisa w pwomèt tèt ou kounye a avèk nouvèl depa sa ou pral fè anndan peyi Chili? Monchè, mwen vin la a baz, m gen rezidans men m vin la pou m travay, pou m antre pitit mwen isi a.
Trè byen. Mèsi pou zanmi an. M pa konnen si genyen kèk jounalis ki ap plase kèk lòt kesyon.

Bon vwayaj la te vrèman konplike nan tout sans paske premye vwayaj mwen m te fè m te sot chili m ta al meksik yo te voye m retounen chili e m te re tante l ankò yn fwa pou m te ka retounen paske m te vle rive etazini kout ke kout m te fè dezyèm vwayaj mwen le 11 le 11 septanm Le 11 septanm m rive Meksik le 12, m kwè le 13 m al eseye fèmen Etazini. Bon pa move chans ke yo depòte m tou sa. E sa fè e sa fè ke jodi a m retounen Chili paske peyi m pa ofri m vrèman yon bagay, m oblije retounen nan peyi Chili. Zanmi sa ke nap gade la depi lè ke li pran wout la li pa janm sispann poste sitiyasyon ke lap pase nan wout la, E li menm sitou avèk fanmi l. Li toujou poste yo sou Facebook. Bon, bon, si pwòp li menm li pa gen pwoblèm pou l ekspoze sitiyasyon ke li menm ak fanmi l ap pase nan wout la, a pli fòt rezon, se pa mwen menm ki pou ta gen pwoblèm pou m ta poste l. Ebyen, annou swiv avèk mwen kèk nan postaj ke zanmi an fè depi lè ke li kòmanse pran wout la pou rive jiskaske l nan raje a. Kòman sitiyasyon an ye e kòman yo menm y ap dòmi nan raje a, yon lapli kòmanse tonbe depi nevè diswa, li minwi lapli a poko pase e kòman sitiyasyon an ye pou yo. Ann swiv ansanm. Nou konprann?
Bagay la rèd rèd rèd rèd la nan nan kolonbi la. Bagay la rèd rèd e nan lari m ye. Banm banm vire kamera pou m montre nou. Sa vle di m la. Kolonbi bagay la rèd la nan kolonbi. Sa vle di se kolonbi m ye la. Nou ka verifye la se kolonbi m ye nan yon zòn ki rele pasto. Sa vle di ayisyen yo ap manifeste la devan konpayi bis lan. Pou yo wè si yo te ka ba yo ale paske yo pa dakò ankenn ayisyen achte pasaj menm moun pa ka achte pasaj pou pou ale bò dlo a ayisyen yo fè manifestasyon men anyen pa mache anyen pa mache manifestasyon manifestasyon anyen pa mache e gen moun ki mande nou 350 dola ameriken 344 dola gen yon ki mande 500 dola ameriken pou yo mennen nou bò dlo a sa vle di bagay yo konplike e lè yo fin di yo ap mennen w yo fin mete w nan machin yo rive nan wout yo lage w Chofè taksi menm, se pran moun, epi lè yo fin pran moun yo, y al jete moun yo yon kote, yo fouye, yo pran tout sa yo genyen. Jodi a la, e pa de moun lapolis pa kenbe. Lapolis kenbe plizyè moun la, isit lan la jodi an, e blan ki ap vòlè kòb Ayisyen, pran yo, pati avè yo sou moto, jete yo yon kote, epi yo pa mennen yo kote pou yo mennen yo a vre. Bagay la vrèman konplike. Mezanmi moun mwen yo fò nou wè avèk 2 je nou nan yon tant ou wè kijan nou dòmi sou li gade dlo mwen menm ansanm avèk madanm mwen men cheri gade gade cheri m ka voye bay manman m wè mwen a madanm mwen a bebe nan mitan yon dlo men kot bebe a nou pwoteje l. Nou mete valiz yo atè a. Nou mete men lte nan dlo a avè nou. Depi lapli an kòmanse tonbe a 9 vè. E minwi li la kounye. Nou nan yon tant. Si nou byen verifye nan wè se lòt tapi. Mesye met sou tant lan malgre sa dlo antre anndan. Bay tapi an twò piti m fon fason. Devan an m pran. M pran rad lapli an m bouche l pase l e devan sa ap bay plis dlo. Men mizè nou wi pou wout la. Epi yon moun a rayi nou lè nou fin rive. Tout rad nou wè rad sa la pantalon sa li m pral mete pou m wout la. Tout rad mwen nèt mouye. Tout rad mwen mouye.